Mèsi papa Desalin ki te goumen pou te ba nou ti bout tè sa a ki rele Ayiti cheri ki te rele Ayiti Toma. Mèsi papa Desalin paske w te vèse san w pou w te kapab ba nou drapo sa a, Tousen, Kapwa ak tout lòt jenero yo pou n te kapab gen teritwa sa a ki rele nou chèmèt chèmètrès. Konze yo te vini yo asasine w. Boujwa salòp yo, yo vini, yo la depi 1804, e sesi avan menm 1804. Yo vini, yo sakrifye w, yo asasine w. Batay la te kontinye. Mèsi papa Dessalines paske nan rèv ou nan vizyon w, ou te voye chache Jovenel Moïse Ou te ba nou yon dezyèm Desalin ki son bwav òm, ki pa t pè fouye men nan twou kote gen gwo koulèv, koulèv sèt tèt, pou l te kòmanse koupe yo, pa pwisans ou, pa pouvwa w. Nou konnen ou menm Papa Desalin ou reprezante Ogou, ou reprezante Sen Jak Majè, Nèg Cheval la. Poutèt sa, nou mande yon sakrifis Yon sakrifis kote si ap genyen senjak, si ap gen plèn di nò, si ap gen limonad, m gen enpresyon senjak pap kontan paske Jovenel aprè bon di l se pitit senjak majè e se nan lakou senjak majè l pral antere Kapayisyen. Mèsi papa Desalin dèske w te reveye ankò Nan memwa Jovenel pou te montre ke ou pral fini ak sistèm nan. Ou rive nan wout, ou pa fini. Men Jovenel, ou pa bezwen dekouraje. Jovenel, ou pa bezwen ale, ale anpè. Papa Dessalines, Ou pa bezwen gad dèyè. Batay la pral kontinye. Mèsi papa Desalin dèske w te ba nou Jovenel sa w pa t gentan fè. Memwa nou pa t gentan fin eklere menm lè w te kòmanse pa travè aksyon w enben w te ba nou yon Jovenel ke yo te rele Jovenul paske li pa t vle kache anba tab la avèk boujwa ap vale ap manje ap tifle epi anlè tab la pou lap lonje men bay pèp la jan anpil panzouyis ki pase nan tèt peyi a kòm chèf leta abitye fèl mèsi Jean Jacques Dessalines anperè ki ba nou Jovenel jodi a E ki kite lese pase. Paske Nou pa konn ki misyon yo gen pou nou ki fè w kite ou bay lese pase sa a boujwa santi sa yo lè Boulos, lè Dimitri ebyen pou yo te kapab sakrifye Jovenel. Sa ka rive se moman an ki rive. Moman revolisyon pou Ayiti revolisyone. Mèsi papa Dessalines!

Jodi a se Hero ki bare zero. Papa Dessalines, ou pa diferan de Jovenel Moïse. E se sa fè ke ide ou yo Jovenel Moïse te kòmanse vini pou l fin konkeri yo. Ide ou yo, sa w te konn ap denonse yo. Jovenel te vin fè menm bagay la. E se si l ta aji an bwav gason, an gason vanyan, an jeran òm. Jovenel tonbe. On sòlda tonbe pa ka kraze on lame. Idewoloji Jovenel yo pral kontinye, men se pa avèk asasen ni abolotcho. Mwen te dòmi reve, mwen te dòmi reve, on Jak Sovè Jan. Yon vrè Dessalilienne a kote Jovenel. Men chat konnen, rat konnen bagay ak mayi a rete la. Tout sa ki fèt, li te gen pou l fèt. Nou pap kontrekare lanati. Men lanati bay, li pran, men lanati pral vanje tou. Peyi a gen plizyè Jovenel Moïse. Menm lè yo p ap aji menm manyè. Peyi a gen plizyè Jean Jacques Dessalines, paske nou te jwenn Jovenel Moïse ki te vini avèk rèv Dessalines lan fòk ti mas defavorisize a, pèp la k te ba l pouvwa a, ti lèse pou kont yo, nèg andeyò yo, fòk yo jwenn ti pa yo nan ti rès la. Ebyen, pou yo te jwenn ti pa yo a, Chanjman konstitisyon an te dwe fèt. Referandòm nan bay nèg yo pwoblèm. Nèg yo asasinen Jovenel Moïse pou referandòm nan avèk pou lajan petro karibe a ke yo konnen yo ta pral jwenn vrè verite a vrè. Pa bliye 12 milyon 500 mil dola chak ane ke leta ayisyen tap bay nèg blakawout yo, se te nan lajan Petro Caribe a, ki te kòmanse depi sou Preval ak madanm li, ki te chache kontra sa a pou lè Dimitri Vorb a, pou lè Vorb a. Jodi a, Jovenel Moise te vin bay pèp la mesaj la. Mesaj la te byen antre, li byen pakin, li antre nan kòkòlòs tèt pèp la, nou konprann E nou jire pou n vanje pou Jovenel. A la guerre comme à la guerre A la guerre comme à la guerre Pou n abouti a rèv Jovenel la ki se 1. Referandòm nan fò l fèt 2. Chanje konstitisyon an nan tout entegralite ki se referandòm nan 2. Eleksyon lib e onèt e demokratik. E se la tou n pral kòmanse sakrifye vrè èdmi nou yo e vrè asasen Jovenel yo. M salye w sou videyo sa a, Lonorable Senatè Jacques Sauveur Jean. Anpil respè. An bon jeneral, mwen salye w. E twazyèmman, nou pral batay pou la desantralizasyon. Fòk pèp la jwenn. E fòk pèp la vanje pou l jwenn. E pèp la, M ap di nou, pa brize, pa kraze, pa brile, pa tiye. Paske espas Boulos yo se pou nou. Gen nan nou ki pral antreprenè, ki pral jèn ti antreprenè, men se sou Boulos nou pral pase. Pa bliye nan deklarasyon Boulos, li te di, anfas Jacques Sauveur Jean, Li te di ke e si l pran tout afè l, li pran tout afè l, tout kòb li, l al la l fè wout li. Al fè wout li ki bò? Enben, tout moun konnen se o Liban. Sa vle di Boulos gen entansyon pou l pran tout afè l pou l al fè wout li o Liban kòm Libanè. Epi li menm l ap kite nou nan kaka avèk zam nan men nou pou n ap tiye pwòp frè nou. Resezi nou tou kòm jan m wè Babekyou resezi l la. Gen nèg ki fache depi m lanse yon apèl m salye babekyou mesye nan mouda nou nou pa la pou nap kritike negativite sèlman anndan peyi a se sak mete nou nan eta nou ye a fòn kritike negativite a 7 Men fòn bat bravo pou pozitivite a. Men kiyès ki met zam nan geto yo? Se gouvènman yo? Pa gen pwoblèm. Gouvènman pase ka mete l? Wi, pa gen pwoblèm. Èske se dwa l pou l mete l? Non! Men, si se Jacques Sauveur Jean ki t ap dirije nou panse se sa l t ap ye? Antouka! Farin nan pap vin nan menm sak. Kòm mesye a konnen depi li ka pran tout afèl la al oliban. Pandan se tan li kase k ona prete konbyen milya de goud. Enben jodi a farin nan pap vin nan menm sak pou mesye a. Si boulos ka gen aksè pou l prete dè milya de goud nan men ona pou l al achte machin laba a meyè pri pou l vin kase kou leta a gwo potanta pri, takse leta a gwo potanta pri Enben, ona te ka achte machin vin vann leta tou. Yo pa t menm bezwen bay Boulos kòb sa a. M konnen nou ka tiye m pou verite a, men m ap pale. Si se lajan ona prete Boulos ki fè Boulos ap pouse kò l al achte machin pou l vin vann leta byen chè, enben ona ou ka fè biznis lan tou. Wi, nou ka fè biznis lan tou. Sa k pase? Enben jodi a, Si Boulos ka kritike Jacques Sauveur Jean ki prete 20 milyon goud kòm pitit Desalin, kòm gran Ayisyen, epi li menm li prete yon makoukou, nou wè kote rasis la soti? Nou wè kote nou soti? Nou wè kòman Jovenel imilye? Yo ka jwenn Jovenel men yo pap jwenn Jacques Sauveur Jean paske Jovenel oblije pran konsèy men gen konsèy Jovenel pat pran fò n di sa tou ebyen sa pap anpeche ke nou vanje Jovenel nou vanje pou Jovenel e nou vanje asasen yo kòm sa dwa Boulos ou ka toujou pran tout afè w ale men an Ayiti Nou kwè nan ti rale mennen vini nou lè w pa panse w pou tèt ou vini. Nou kwè de vòltije baryè Oliban pou travèse vin tonbe an Ayiti a. Si Franse yo pa t ka reziste, se pa ti ou menm ki soti Oliban. Ayiti se manman libète, tè libète. Boulos, Farine nan pa p vin nan menm sak. Ou tiye Jovenel. Ou pa tuye la menw. Men ou envesti pou tuye Jovenel. Gen moun kap di ah mesye sa lap detounen anket la. Koman detounen anket la? Ebyen pat gen anket ki tap mennen. Pou neg ap fe prezidan menas nan video sou radio televizyon. Yo enkli non neg yo pou nap vin di se anket la nap bouye. Pa gen bouye anket. Apa nap bouye pis ankèt la jodia hein nou pa di premye minis lan patisipe nan lanmò jovenel poukisa men pa bliye premye minis lan se premye moun ki rele kolaboratè etranje yo vin mennen ankèt nou pa aranje nou poun di ke premye minis lan asasinen jovenel epi menm nèg ki sasinen ki sakrifye ki te fè jovenel menas nan sidès li bezwen wè si jovenel gen grenn nan mouda la ki se senatè. Le kanibal politik ki bay tèt li non animal politik Joseph Kalanbè ap goumen pou pouvwa pandan Jovenel poko menm antere. Sa vle di nèg yo konnen pou yo pran pouvwa se Jovenel pou yo tiye. Evre, n ap travèse pèp la. Kèlkeswa prezidan k ap gen pou moute anndan peyi a e pèp la k ap chwazi l. Mesye pase kaka sou ide nou yo. M ap salye Fondasyon Busta John. M ap salye dyaspora a. N ap kenbe rèd avèk premye minis ki la a. Jiskaske lanati di nou èske li enplike nan lanmò Jovenel. Men se pa sanginè, ti apach politik, ti vant mou, vant san! Ti kriminèl, ti asayan, asasen de movèz pwal ki pou vin di Doktè Claude Joseph ta enplike nan lanmò Jovenel. Epi tou, se pa èdmi Jovenel yo ki pou di men kiyès ki tiye Jovenel. Se alye Jovenel yo. Moun ki te konn wè menas yo, ki te konn tande yo, se yo ki pou di men kiyès ki tiye Jovenel. Bann kolangyèt manman nou. Wadli miton, pwa jenès la.